Nou kapab di pdg Alfa Multiserviço e Turismo. Depi w di Multiserviço e Turismo, se Multiservice et Tourisme. Se non biznis nou isit Brezil depi 2019. Ok, e pèspektivite ki fè nou vin pale ansanm avèk ou jodi an. Nou vin pale ansanm avèk ou paske nou pa t gen tan pou nou te kapab pale ansanm avèk ou. Nou kapab wè sa, zye m wouj, mwen te nan vwayaj. E sa vle di ke pandan 2 jou la m preske pa domi. Men m pat ka kite jodi an pase pou m pat fè video a pou nou ok. E pa bliye ou menm ki poko abòne ansanm avèk chanèl nou yo, abòne ansanm avèk chanèl nou yo. Pataje video sa ki gen anpil enfòmasyon ki enpòtan ke nou pral bay pou moun ki pa konnen kòman pou yo pran randevou yo. Epi abòne avèk chanèl yo like yo se sèl mwayen ke ou kapab sipòte Jean Rony Argéus se sèl mwayen ou ke kapab sipòtem nan travay sa ke map fè a e m se yon nan moun ki renmen bay verite lè map bay enfòmasyon mwen pa renmen bay enfòmasyon ki pa reyèl enfòmasyon kem pa konnen ok malgre se nan lè sa la mwen ta dwe geta al dòmi men mwen fè video a paske mwen gen zye mouj anpil. oim pwal lage randevou ok nou konnen brezil se yonn nan peyi ki anpil jèn ayisyen vize pou le moman pou yo kapab rantre brezil e sa fè de tan anpil moun tap mande nou enfòmasyon kòman nou kapab ede yo pou yo kapab jwenn randevou pou yo rantre brezil e nap jwenn yon pil moun ki kapab temwanye de sa tou lè yo mande nou enfòmasyon pa gen randevou nou di moun yo pa gen randevou. Sa nou ka fè, nou di w, sa nou pa ka fè, nou di w. E se yonn nan rezon ki fè lè n ap ba w enfòmasyon, nou ba w enfòmasyon ki reyèl. Ok? Paske se pa kòb lan ki enpòtan, men jwenn sèvis lan pou kòb lan tou. Brezil, gouvènman Brezil la, se yonn nan gouvènman ki toujou bay anpil opòtinite ansanm avèk Ayisyen. N a imajine konbyen tip de pwogram ki genyen. Gouvènman an vin avèk yon pwogram pou viza familyal, Sa yo bay non Brezil, Ayisyen yo bal non gouvènman e pwogram Lula a. Ke nou ede anpil moun deja, gen moun ki gentan jwenn viza, gen moun k ap espere, gen moun k ap espere pou yo apwouve tou. Ok. Pwogram Lula a se yon pwogram gouvènman pou ede Ayisyen ki Brezil ki gen fanmi Ayiti. Men sa pa anpeche ke gouvènman an soti lòt dekrè, gen lòt pwogram ki egziste pa rapò avèk oim pou moun ki pa gen fanmi yo pou yo kab jwenn yon viza imanitè. Yon viza imanitè, ou pa bezwen gen yon moun Brezil, ou pa bezwen gen nan fanmi w pou pran randevou sa. Nenpòt moun ou ye w ka pran l, il sifi ke w gen 18 an. Men si w pa gen 18 an, ou pa kapab pran randevou pou viza imanitè paske se pou moun ki gen 18 an. Lè nou wè imanitè se yon èd pa rapò ansanm avèk peyi ou ki an sitiyasyon, ebyen peyi ki bay èd lan li bezwen imigran lakay li tou, li ba w èd imanitè pou w vin travay lakay li. Ok. Li ba w viza de travay, rive w rive nan peyi a ou tou gen rezidans, ou tou gen kat travay, ou tou gen tout dokiman legal pou w travay nòmalman san oken difikilte. Mentnan nou konnen e pwogram randevou imanitè sa a, gouvènman Brezil la li toujou renouvle l chak ane. Si l pa renouvle, oim pa ka gen aksè pou l bay randevou, pou l bay viza. Ni viza regwoupman familyal la, sa yo rele regwoupman Lula a, e pwogram Lula a, ni regwoupman familyal Viten 4 lan, ki se oim ki regle l tou, Si w Brezil jiska metnan li toujou an vigè, se 3 pwogram. Si w gen fanmi w Brezil, ou ka yon pitit, frè, sè, manman, papa, ou ka mande ou yèm randevou li tou nan regwoupman familyal avèk pwogram imanitè lan. Men imanitè lan se sou sistèm, se yon sistèm, yon, yon, yon, yon, yon paj ke oim kreye pou nou kapab pran randevou a. Men se chak ane fòk gouvènman Bresil an li libere l. Ane pase, 2023, yo te libere l depi mwa janvye. Yo te fè 2 oubyen 3 jou ke yo te libere li, apre sa yo pa t janm bay ankò, yo te bay pandan tout ane an. Enben, ane sa a nou pa konnen si se menm jan l ap toujou ye ankò. Yo gen dwa libere li epi yo libere l pou tout yon ane. Lè sa, si ke w pa gen vijilans lakay ou pou pran yon grenn randevou, ou pral espere yo lage l ankò epi yo tou pa janm lage ankò. Se konsa l ye. Se sa k fè nou vin pale avè w jodi an. pou kapab mete w an vijilans pou m kapab moutre w kòman ou menm kapab pran randevou sa. Ok. Oim anonse ke l ap bay viza a le 8 ki se lendi. Ok. L ap bay randevou viza a le 8 lendi. Y ap kòmanse avèk randevou. Sa ka rive yo bay li lendi, madi, mèkredi ouben yo bay li pandan tout yon semèn epi yo pa janm bay ankò. Sa ka rive epi yo bay li de tanzantan jan yo te konn fè l lontan. Men pa gen moun ki konnen ki jan oim li menm li pral fè, kòman l pral bay viza sa. Kòman l pral bay randevou a. E randevou yo yo pa dire. Randevou yo pa dire e Yon moun pa kapab pran anpil. Sak fè mwen vin fè video a poum eksplike ou se paske anpil moun ap mandem poum ede yo. Kantite yo enòm. Si moun moun ki genyen yo yo anpil, si jodi an ou ekrim ou mandem randevou lòt ekrim lòt ekrim mwen gen 100, 200, 300 moun, mwen paka ede tout moun. Se sak fè Mwen bay tout moun pawòl la klè, si ke w gen abilite nan sistèm entènèt, ou ka pran randevou a pou kont ou. Men si ke w pa gen abilite mwen menm se yon mwen ka pran, mwen pap ka pran 100. Ok, grenn moun mwen ka pran an se li menm kap jwenn posibilite a. 2 grenn moun, 3 grenn moun, 4 grenn moun, 5 grenn moun ka mwen ka pran an se li menm kap jwenn posibilite a. Se sak fè mwen pa ka ede tout moun. Ok, sit lan map mete l anba video a pou nou, link kote pou n pran randevou a, map mete l anba video a pou nou, Fòk nou fè anrejistreman an ladan l dabò. Kisa yo mande nan anrejistreman an? Se non w, prenon w, dat nesans ou. Ok? Non w, prenon w, dat nesans ou. Epi yo mande w ki tip de viza ke w ap seleksyone ki se Viten Trace, w ap chwazi li. Imanitè. Yo mande w e, èske w marye oubyen èske w selibatè. Yo mande w yon imèl valab. Yo mande w paspò ou ki genyen dat ekspirasyon li 1 an pa rapò avèk lè ou pral depoze viza a. Ok. Epi yo mande w yon telefòn valab. Se sa yo mande w nan sistèm nan lè w ap pran randevou a. Mentnan, imedyatman ou fin mete tout bagay sa yo, ou anrejistre sou sistèm nan nòmalman, ou kreye modpas ou, lè sa a w ap kapab pran randevou a lè yo lage l. Ok ou gen dwa pa gen posiblite pou moute sou sistèm nan nan moman sa yo la men lè yo lage li lendi maten nou konnen oim toujou lage randevou yo nan 8 è nan lè Ayiti an 8 è nan lè Ayiti an sa konn rive oim pa bay moun posiblite aleksteryè pou moute sou sistèm nan si l pa bay moun posiblite aleksteryè moun ki Brezil p ap ka pran moun ki Etazini p ap ka pran e sèl moun Ayiti e sa fè si w Ayiti ou pa gen abilite ou gen dwa pa jwenn ka pran randevou sa Ok mete sans nou sou nou bagay yo pa difisil si w ka pran randevou a depi w gen abilite nan entènèt ou konn sistèm nan ou ka antre sou li w pran randevou w ok sistèm nan li an fransè dèfwa tou l parèt an anglè sa pral depann de ki lang telefòn ou an ye a mentnan w ap ka pran randevou a pa gen anyen ki konplike. Si se mwen ki prann pou ou, w ap peye m, paske se yon sèvis ke m ap prete ou. E sèvis prè de sèvis pa gen pri. Mwen ka mande ou yon dola, yon lòt ka mande ou senk mil dola, yon lòt ka mande ou san dola. Sa pral depan de moun nan, kalite moun nan k ap pran randevou a pou ou a, ki pral konnen konbyen kòb l ap pran nan men ou. Sistèm rann sèvis pa gen pri. Ok? Menm si sistèm nan li gratis, Menm moun kap travay nan OIM yo konn sa, menm sistèm nan gratis, depiw paka pranl se yon moun kap prann pou ou fòk ou peye moun nan sèvis li ok fòk ou peye moun nan sèvis li randevou yo ap lage lendi mete abilite nan nou menm kote nou ye a nou mèt se ayiti oubyen brezil sin ka prann pou yon ti fanmi nou pran randevou a mezanmi mwen paka ede tout moun yon lòt moun paka ede nou tout men fòk nou gen abilite gen de bagay ki nou pap bezwen peye on goud pou li epi ou menm pou kont ou ou pran randevou w epi w depoze vizaw ou jwenn vizaw epi w vini brezil pa bliye Abòne, pataje videyo sa avèk yon moun ki plis pwòch ou pou l kapab konnen pou l pran randevou a. Sa l ap bezwen pou l pran randevou a, se non l konplè, dat nesans li, nimewo paspò li, telefòn li, yon imèl valab. Ok, l ap bezwen tout sa yo pou l kapab pran randevou a. Imedyatman ou gen yo prè, mete w prè pou w kapab pran randevou a. Dokiman yo, n ap pale sou yon lòt videyo ankò men n ap pase sou yo. Trè rapid, nou konnen depi se viza imanitè, fòk nou legalize dokiman nou, ekstrè achiv nou, epi fòk nou fè kaje jidisyè. Pa bliye, dokiman sa yo trè enpòtan avèk paspò valab. Avèk yon itinerè de vwayaj pou yo konn kote w ap desann. Ok. Se te Jean-Rony, pdg nou Alpha Multiservices Tourisme, Jean-Rony Alcius, ok, ki te vin pale ansanm avèk nou, ki te pote ti konsèy sa yo pou nou. Pa bliye pataje videyo sa avèk yon fanmi w, yon zanmi w, pou l kapab jwenn eksplikasyon kòman l kapab pran videyo a. Mèsi. Koman li kapab pran randevou a ok mèsi a la pwochèn abòne pataje like.